Bonsoir tout moun, spesyalman tout telespektatè KJTV yo, byenvini nan ribrik Conseil du jour. Jodi an nou pral pale de relasyon long distans. Kisa relasyon long distans lan ye? Nou pale de relasyon long distans, se lè ke ou nan relasyon amourez avèk yon moun kap viv lwen ou. Ann di ke wap viv Ayiti, ou nan relasyon amourez avèk yon moun pa egzanp kap viv o Kanada. Lè sa ou ka di ke ou nan yon relasyon long distans. Kijan pou ou jere yon relasyon long distans? Youn nan bagay ke ou pa dwe bliye, Moun sa ou nan relasyon long distans ansanm avèl la, moun sa lap viv lwen ou. Donk ou gen yon fason spesyal pouw jere jan de relasyon sa yo. Humm yon relasyon long distans li ka prezante sou diferant fòm. Nimewo 1, Gen relasyon long distans kote 2 moun yo, yo chak yo gen relasyon pa yo, andeyò de relasyon long distans sa. Ann di ke nèg la ap viv Kanada, li gen fi Kanada, sa pa anpeche ke li nan yon relasyon long distans avèk yon fi k ap viv Ayiti. E fi sa li menm k ap viv Ayiti an li menm, li gen nèg Ayiti, men li kontinye relasyon long distans li avèk nèg sa ke li gen o Kanada. Sa vle di chak moun yo, de kote pa yo, youn ap twonpe lòt, Pandan youn ap fè lòt kwè ke yo fidèl. Dezyèm ka. Kapab se youn nan moun yo ki pa fidèl. Ann di ke fi an li deside fidèl avèk nèg lan, e ke nèg lan li menm, li genyen lòt relasyon an deyò de relasyon amourez sa ke li genyen avèk fi sa kap viv Ayiti an. Konsa envès lan tou l kapab vrè. Kapab se nèg lan ki deside fidèl avèk fi sa a ke l nan relasyon long distans ansanm avè l Ayiti an pandan ke fi sa a li menm li genyen lòt nèg Ayiti. Sa se dezyèm ka a. Gen yon twazyèm ka, twazyèm ka a li menm, humm sa a se li menm ki pi difisil pou w jwenn, kote tou lè de moun yo yo deside pou yo rete fidèl youn ak lòt. Ki danje ki genyen nan yon relasyon long distans? Malerezman, anpil moun pèdi tan yo nan relasyon long distans. Ok, ou nan yon relasyon long distans avèk yon moun, moun sa a li menm li gentan fè vi l, li marye, sa vle di l gentan gen mari oubyen l gentan gen madanm, li gen pitit, li fè vi l pandan ke ou menm ou kontinye ap tann li. Senkan pase w ap tann li, dizan pase w ap tann li. Poutan, pandan tan sa w te gendwa gentan lanse yon lòt relasyon avèk yon moun ki vrèman sou sa, ki vle fè vil ansanm avè w. Epi, mwen menm m pa konprann poukisa yon moun fè sa. Se vre ke ou ka, pou yon rezon ou pou yon lòt, ou deside fè vi w avèk yon lòt moun. Men poukisa w pa rele moun sa pou mete l klè, pou di l, bon, ekout, sa p ap kontinye ankò. Ou te ka fè sa. Lè sa ou t ap fè l pi byen. Ou t ap evite fè moun sa soufri paske l pase 5 an, 10 an ap tann ou pandan ke ou menm ou gentan fè vi ou. Ok? M panse ke l ap mye si w di moun nan, Enben vwala, sa fini. Degaje w fè vi w, mwen menm m fè vi pa m deja epi tout bagay ap rete la. Ok? Kòman pou w reyisi yon relasyon long distans? M panse ke 2 moun yo ta sipoze ansanm chita pou yo fè yon plan, ok, yo di men sa n ap fè, men sa n ap fè, men sa n ap fè, e sa ki pi enpòtan lè yo fin fè plan an, fòk yo gen yon dire, fòk yo fikse yon dire pou yo reyalize plan sa a ke yo fè. An n di ke nan 2 zan pa egzanp, n ap reyalize plan sa. Nan 3 zan, n ap reyalize l. Ok? Oubyen nan 5 an tou n ap reyalize l. Men fòk nou fikse l. Paske, sa ap ede nou. Sa ap ede nou pou n pa dekouraje. Paske, nou konnen nan 2 zan, bon, n di nan 2 zan m ap avèk mari m, oubyen nan 2 zan w ap avèk madanm ou, nan 5 an, w ap avèk madanm ou. Donk, sa ap ankouraje ou pou sa ap motive w pou pa dekouraje nan wout. Epi, si w se yon moun ki kwè nan fidelite, ou vle rete fidèl ak moun sa ki lwen w lan, m panse ke fò w chache lòt bagay pou okipe lespri w. Lè m di okipe lespri w, lekti yo pa egzanp, fè lekti, fè spò, aprann yon lòt metye, oubyen retounen lekòl, m pa konnen, chache yon bagay ki pou okipe lespri w pou ede w tiye tan an, epi avan w bat je w, w ap wè tan an rive epi pou tout bagay fèt. Kòman pou w konnen ke yon relasyon long distans p ap byen mache? An di ke ou nan relasyon long distans avèk yon moun, nou te konn pale plizyè fwa pa jou oubyen plizyè fwa pa semèn, kounye a moun nan rele w 2 fwa pa semèn, 2 fwa pa mwa dizon. Lè l rele w, lè w rele l ou pa jwenn li. 2 fwa pa mwa l ap pale ansanm avè w. Aprè sa se chak 3 mwa ou tande l. 2 fwa pa ane ou tandel lè sa a fòw konprann ke gon bagay ki pa mache chita pale ansanm avèl bon pap ka chita pale ansanm avèl men relel pale avèl mandel sak genyen pou konnen si sa ap kontinye ou pa yon fason pou ka konnen ki kote ou ye ou menm. Ou te konnen ke gen bagay ou dwe evite lè w nan relasyon long distans? Byen sur! Tankou, Ou pa dwe al nan pwogram avèk zanmi ki, yo menm, ap akonpanye avèk mennaj yo. Pa bliye ou menm w ap pou kont ou. Gen bagay yo pral fè ou menm pap ka fè yo. Donk, si ou di ke ou vle rete fidèl avèk moun sa a ke ou nan relasyon long distans ansanm avè l lan, jan daktivite sa yo, yo pa pou ou. Ok. Pa bliye ke ou pa dwe ekspoze tèt ou. Ou vin yon moun ki trè vilnerab. Sa vle di, moun ou ansanm avè l lan li pa pre ou. Gen bagay li pa ka ba ou. Gen bagay ou menm tou ou pa ka ba li. Donk, fòk ou evite twouve ou nan jan de sitiyasyon sa yo. Sa pou w fè pito, se pale avèk moun sa lepli souvan ke posib. Youn dwe toujou kenbe lòt enfòme de tout sa ke n ap fè. Konsa, konfyans lan l ap kontinye grandi nan mitan nou. Epi gen yon bagay ki enpòtan ankò, pa bay dout plas kreye nan relasyon an ditou, pa ba l plas ditou nan relasyon an. Eklèsi tout sa ki ka kreye dout, Konsa w ap reyisi yon relasyon long distans. M ap kite w avèk Pastè Marques pou swit emisyon Sosyete, je vous dis bonne semaine, à bientôt.